y ap antre nan je zolenpik yo jodi an te gen yon pakèt match e m kapab di tounwa maskilen an oubyen tounwa kote òm li bay vèdik li pou premye tou lan nou konnen tout kalifye yo nèt pou lè kar de final e repiblik dominikèn ki pa alò ki pa ridikil ditou ok yo fè 1 a 1 avèk ouzbekistan. Lespay pèdi devan Lejip 1 2 e Mawòk bat Irak 3 a 0 e se a la favè de viktwa sa ki fè pou Mawòk pran premyè plas la paske gen anpil moun ki pa konprann kòman Lajantin te fè premye nan dezyèm jounen an Lajantin genyen Epi l dezyèm apre twa joune. E paske si w lidè apre de joune, ou pa ka genyen pou w pèdi premyè plas la. Ebyen nou pral eksplike sa k fè Larjantin pase de premye a dezyèm. Epi nou t ap di ke Mawòk genyen Irak 3 a 0.

Nan fen match la, gen Etcheverry ki pral fè 2 a 0 a. Malerezman, seleksyon Ikrenyèn nan, menm jan a koup dEròp la, Likrèn pèdi, elimine apre twazyèm jounen. Sa vle di ke nan moman twazyèm jounen an, Likrèn te genyen anpil espwa pou l te kalifye men malerezman yo elimine. Larjantin kalifye. Alò, an nou wè tout rezilta yo apre sa nan fè konsiderasyon nan klasman an. Nouvèl Zeland tap jwe a la Frans, la Frans bat li 3 a 0. E gen Mateta, Jean Philippe Mateta ki ouvè skò 19 yèm minit de je, Doué 71 yèm minit de je, epi Kalimuendo 74 yèm minit de je ki pèmèt ekip de Frans lan fè yon sèl bouche avèk la Nouvèl Zeland, la Frans fè karton plen, la Frans fè 9 pwen sou 9 posib. Gen Lèzetazini e. ki tap jwe avèk La Gine, Letazini bat Gine 3 a 0, Izrayèl tap jwe a Japon, Izrayèl pèdi devan Japon 0 1, Paragwe bat Mali 1 a 0, donk se ansanm skò la ki se ansanm skò sa yo ki tonbe. nan zafè je zolenpik jodi an alò klasman an kouman l prezante la frans e dè mwens de 23 zan fini a 9 pwen sou 9 etazini fini a 6 pwen nouvèl zeland fini a 3 pwen gine fini avèk 0 pwen e frans avèk etazini kalifye la frans fini an premyè pozisyon etazini fini dezyèm e nan gwoup b a. Gen Mawòk ki fini an premyè pozisyon. Mawòk fini a 6 pwen menm jan a Lajantin. Mawòk gen gòl diferans plis 3, Lajantin gen gòl diferans plis 3. Ki kote Mawòk, ki jan Mawòk fè fini premye sou Lajantin? Anpil moun ap poze tèt yo kesyon an. E premye kritè lan se gòl diferans, diferans jeneral. Sur ce plan, gen egalite pafèt. Tou lè 2 ekip yo gen menm nonm de pwen, tou lè 2 gen 6 pwen. Tou lè 2 ekip yo genyen gòl diferans plis 3. Lè ka sa a prezante, ki sa yo gade? Yo gade kiyès ki bay plis gòl. Mawòk genyen premye match li 2 a 1, se Lajantin ke l te bat. Dezyèm match la, Mawòk pèdi 2 a 1.

E lespri yo tande m, yo reyalize, e m kapab di, dezir sa. Donk, Likrèn fini twazyèm avèk twa pwen, malerezman, epi Irak fini bon dènye avèk twa pwen, gòl diferans mwens kat. Nan gwoup C a, Ejip fini premye avèk sèt pwen. Lespay fini dezyèm avèk 6 pwen. Twazyèm Repiblik Dominikèn 2 pwen. Repiblik Dominikèn ki pa ridikil ditou, ditou, ditou, ditou. Yo fè 2 pwen, 2 match nul, 1 defèt. Epi Ouzbekistan ki fini avèk 1 pwen. Nan gwoup D a, Japon fini avèk 9 pwen, Paragwe fini avèk 6 pwen, Mali epi Izrayèl ki elimine yo fini avèk 1 pwen. Kounye a la, kòman klasman an pral ye? Alò, nou bay klasman kòman kwazman yo pral ye. Vandredi 2 out k ap vini la a 9 è di maten, gen Mawòk k ap jwe avèk Lèzetazini, premye kar de final. A 11 è di maten, Japon ap jwe avèk Lespay. A yn è de laprè midi toujou vandredi Lejip ap jwe avèk Paragwe epi a twa zè dlaprè midi dife pral leve nan Pòtoprens Lafrans fas a Larjantin. Ki kote rivalite Frans Arjantin sa a sòti? Eeuh Lafrans alò gen plis animozite par le pase ant Frans e Brezil. Paske depi 1958 euh la frans alò brezil pa janm met do la frans atè nan konpetisyon map repete sa m di a depi 1958 e nan demi final brezil pa janm met do la frans atè anndan on konpetisyon ofisyèl. Ok Se la animozite te La frans pa gen pwoblèm Nan match amikal la frans ok Brezil kapab domine l Men nan konpetisyon la frans jeneralman mete do brezil atè Sa rive an 86 Sa rive an 98 Sa rive an 2001 Sa rive an 2006 La frans bat brezil Ok Men lajantin se diferan Pa t veritableman gen animozite. Nan match amikal, pa egzanp, Lajantin bat Lafrans 2 a 0 deja an Frans. An 78 ankò, 2 ekip sa yo te kwaze. Se toujou bèl istwa damou ant Lajantin e Lafrans. Animozite a demare an 2018, lè Lajantin pral bat Lafrans.

2 a 2 a se Benjamin Pavard ki pral fèl, son centre de Lucas Hernandez, balon vwayaje nan surface de reparation epi Benjamin Pavard koupe balon an poul fè 2 a 2 a. E 3 a 2 a se Kylian Mbappé ki pral fè li. Epi 4 a 2 a ankò se Kylian Mbappé ki pral fèl. Se youn nan match de referans Mbappé. Mbappé gen 2 gwo match kel jwe nan koup du mond. E 2 pi gwo match Mbappé yo se fas a L'Argentine. 2018, uityèm de final, 2022 nan final la, Mbappé fè 3 gòl, se pou la dezyèm fwa de listwa de la koup di mond pou yon jwè fè 3 gòl nan final koup di mond lan. Geoff Hurst fè sa an 66, Kylian Mbappé repete rekò sa an 2022 a la. Pou n retounen sou match 2018 lan. Fed match la paske yo te vin 4 a 2 sou Lajantin, Lajantin vin redui eka skò la lan fen match la e fed match la te trè trè woule, wouleuse si w vle, diskisyon, pawòl anpil epi fransè yo fon mizik wè jan yo ipokrit fransè yo fon mizik. Kote ke yo di anndan mizik lan euh N'Golo Kanté mete Messi nan pòch li. Pase anndan match la N'Golo Kanté te chaje alò pou l fè ekran sou Messi. Se pa yon makaj endividyèl men yo te nan menm sektè, yo te nan menm zòn devolisyon, yo te kwaze anpil nan match la e N'Golo Kanté te jwe yon enòme match konparativman a Lionel Andrès Messi ki te Trè mwayen nan match sa. Lajantin elimine, fransè yo tonbe chante, Lafrans pral chanpyon du mond pi devan. Lafrans bwal bat e an jwèt konsa. 2018 nou manke jwenn on Ajantin Pòtugal wi Ted. 2018 son Ajantin Pòtugal klè wi. Si Pòtugal bat Urugwe Argentine bat la France. Se Argentine Portugal wi. Mesye wo. Malerezman m pa renmen vèy sa. Donk la France te bat te bat l'Argentine. E pi Uruguay te elimine Portugal avèk yon Cristiano Ronaldo ki te sòti tèt bese nan mondyal sa. Ki pat jwe anyen nan mondyal la. E dayè l pa janm jwe anyen nan koup du mond tou Cristiano Ronaldo. E pou n retounen nan nan. nan rivalite Frans Arjantin nan epi bon fransè yo tonbe chante se nòmal pou yo chante yo bat se yo ki genyen Messi kounya la vin jwe an Frans men pandan Messi vin jwe an Frans nan Paris Saint Germain te gen 2 3 Sud Ameriken ki tap jwe nan Paris Saint Germain deja Paris Saint Germain ki te gentan gen Mbappé ki te gentan gen Neymar te gen yon klan Sud ameriken kont klan ewopeyen. Mbappé reprezante klan ewopeyen yo epi klan sud ameriken yo se te Leandro Paredes, se te Di Maria, se te Neymar, se te Lionel Andres Messi. Se te nèg sa yo bon patnè. Bagay la te vin mete lwil sou dife a dayè. Paris nan negosyasyon l, li te bezwen kenbe Mbappé, donk li te oblije sede a dezi Mbappé, li te oblije asouvi e dezi Mbappé, sa l fè li voye tout sud ameriken yo ale nèt. Alò lè m di voye ale a, fò moun yo konprann, li pa voye Messi ale paske se kontra Messi k fini. Yon jwè kontra l fini ou pa ka voye l ale. Fò jwè a sou kontra pou voye l ale, pou di bon, m pa bezwen sèvis ou ankò. Pa egzanp, Neymar se voye ou voye l ale. Verratti se voye ou voye l ale paske nèg sa yo te sou kontra. Men Di Maria avèk Messi yo pa voye yo ale paske nèg sa yo kontra yo te fini. Se 2 bagay diferan. Men yo pa renouvle kontra. Leandro Paredes yo voye Leandro Paredes ale paske Leandro Paredes te sou kontra. Epi Paris al achte zanmi Mbappé, les Randal Kolo Muani, les Lucas Hernandez, les Ousmane Dembélé pou m site sa yo sèlman. Men anndan sezon ke Messi ap fè nan Paris Saint Germain an, dayè Messi te trè dekriye, l fon premye sezon kote ke yo estime Messi pa fè efò ditou, se mache l ap mache sou teren an. Baay sa te vin fè anpil pawòl anpil fanatik Paris Saint Germain, Parisien yo sifle Messi epi yal fè bri devan pòt kay Neymar pou montre mekontantman yo a konpòteman Superstar Sud Ameriken sa yo. Kounya pou mete plis lwil sou dife, Kylian Mbappé vin fè yon deklarasyon. Kylian Mbappé vin fè konnen ke Ewopeyen yo ap domine koup du mond. E li pran anpil egzanp e sa l te di yo te gen yon vrè sanblans vre. Alò te gen yon vrè sanblans, m pa ka di vre ankò, dan le sans Ewopeyen yo t ap domine mondyal. Aprè 2002 potko gen ekip Sid Amerikèn ki te ranpòte koup du mond. Ok. 2006 se 4 ekip Ewopeyèn ki te fè demi final. Frans, Pòtigal, Itali, Lalmay, 2010, genyen Lespay avèk Lawoland ki fè final, Urigwe te fè uityèm de final men yo elimine l, 2014, Lalmay bat Brezil, Lalmay chanpyon sou Lajantin, 2018, Lafrans bat Lajantin, li bat Urigwe. pou l al chanpyon di mond. Sa vle di ke te gen yon vrèsanblans nan deklarasyon Mbappé ki te fè konnen ke se paske foutbòl la gen pi wo nivo an Ewòp ki fè ke Lewòp ap domine koup di mond yo. Kounye a la bagay sa a li fè moun vekse, Sidameriken vekse, Di Maria reponn, laprès Ajantin reponn epi. 2 ekip yo pral kwaze nan final koup du mond lan. Byen bonè Lajantin ap mennen 2 a 0 epi la Frans pral reveyel 80 tièm minit de jeu la Frans pral egalize 2 a 2 poul voye match la nan pwolongasyon. 2 pwolongasyon etan Lajantin vin 3 a 2 avèk yon gòl de Messi epi la Frans vin 3 a 3 men se te yon final ki te chaje rebondisman ladann pawòl anpil rezèvis kouri monte teren Randal Kolo Muani rate yon okazyon an or, m wè moun ap di se la fifa k fè l Argentine chanpyon. Kòmsi se la fifa k te kenbe seyans de ti Roby yo.